Nou travay sou 4 komin nan rejyon an e nou nan pwomosyon pou pwoteksyon anviwònman. Nou remèsye tout lekòl yo ki se de patenè nou, avèk yo nou deja kòmanse fè refleksyon sou kijan jèn yo kapab enplike nan pwoteksyon anviwònman an. Men jodi a se jounen mondyal de lo. Dlo se lavi. Pèsòn pa ka viv san dlo. Men dlo se yon eleman anndan anviwònman an. Si pa gen pyebwa, pa gen dlo. Donk, si ou vle viv nan yon anviwònman ki pwòp, ki sen, e si ou menm ou vle viv an bòn sante, fòk ou gen dlo. E gen diferans ki fèt nan kesyon dlo. Gen moun ki di, dlo w ap bwè a, fò l potap. Sa vle di, son dlo ki pwòp, son dlo ki p ap pote maladi anndan w. Men nou di tout sa yo, yo lye avèk kisa? Yo lye avèk anviwònman an, espas kote ou ye a. Si espas la pa pwòp, ou p ap kapab viv an sante. Si dlo w ap bwè a pa potab, ou pral oblije depanse kòb lopital. Si dlo ou ap bwè a, ou pa plante pyebwa pou sous k ap ba w dlo a toujou ap gen dlo, w ap rive yon jou, ou pral oblije enpòte dlo. Jodi a la, avèk kesyon teknoloji a, nou tout konnen gen 2 peyi nan Afrik la gen gwo batay pou yo jwenn sou gwo pwogrè. Men erezman, nan rejyon pa nou an, selon yon etid Communauté des municipalités de la région des Palmes fè, gen 75 pousan nan dlo ke nou gen nan rejyon an, ki se dlo kale nan lanmè. Jodi a se jounen mondyal dlo wi e lemond antye ap pale de enpòtans dlo, kisa dlo an ye. Nan 10, 15 an pral gon pèt dlo, sak pral koz pèt dlo an se pa rapò fason ke nap fè jesyon dlo wè swa nan menaj yo, swa nan anviwònman. Men sous pwoblèm lan, se paske se yon atak nan kesyon anviwònman an, nan kesyon debwazman. A chak fwa ou koupe vye bwa, a chak fwa ou ap degrade anviwònman an, kesyon dlo ap diminye. Paske toutan w plante plis pye bwa ou jwenn anpil dlo. Bon! Anpil moun di dlo se yon ba se yon eleman ki estrèmman wè endispansab a la nati, endispansab a lavi an an wè tout antyè. E nou di, ou jwenn dlo nan tout tout tout bagay yo, ou jwenn dlo pou benyen, ou jwenn dlo pou fè manje, ou jwenn dlo pou bwè, ou jwenn dlo pou konstwi kay, menm lè w mouri. Lè yo pral antere w, lè yo pral mete w nan tonbo a, se menm dlo sa pou yo bwè, se avèk dlo, sab, siman pou yo bouche l. Sa vle di, dlo a se vrèman esansyèl. E dlo a tèlman esansyèl, wè, jan Mèt Marisseau di an, si w pa benyen, mwen menm, m ap toujou pè pou m kole kò m kot ou. Wè, tèlman dlo a enpòtan. Men, nou an swa, jounen jodi a, ki sa n vin pale ansanm avè w, se Kòman wè pou ou menm antanke elèv wè ki pral ranplase mwen, Mèt Marais oubyen nou tout la demen pou pote api yo nan kesyon anviwònman? Sa vle di se ann pwoteje anviwònman, ann plante pye bwa pou dlo a ka ogmante paske kote ou wè gen anpil pye bwa toujou gen dlo e si n ap gade tèt mòn nou yo, A chak fwa, talè Kednen pral pale sou sa avè nou, paske dlo a tèlman enpòtan, pafwa dlo a ka detwi w. Se Mèt Kednen k pral gade sa ansanm avè nou, nan kesyon inodasyon. E a chak fwa ou fè neglijans pa rapò avèk anviwònman an, kesyon dlo ap diminye. E, selon ankèt Ministè Anviwònman fè, sitou an Ayiti, an Ayiti an swa, se youn nan peyi ki pa jere, ki pa gen yon bòn jesyon de lo. W ap pran aletranje? Menm lakay ou, nan wobinè oubyen nan chato do, si kantite dlo pou w benyen, yo tou kontwole l. Men ann Ayiti, tout kote w pase, ou wè tout wobinè ap brrrr. Sa vle di, e, nan dis kenzan pral gen pèt dlo. Enben, si pral gen pèt dlo nan dis kenzan, sa k esansyèl nou menm antanke pwotektè de lanviwònman, se ann plante pyebwa. E achak fwa ou plante pyebwa, w ap jwenn anpil rezilta, w ap jwenn anpil dlo. Nan kesyon sik de lo an, si n ap remake, sitou andeyò, moun yo fè anpil kay. Dan le tan, ou te konn wè se moun yo te konn kouvri kay yo an pay kokoye, wè, yo te konn itilize pay kokoye pou yo kouvri kay yo. Men, parapò avèk anpil chanjman k ap fèt, ki sa moun yo fè? Yo vin etire pay kokoye yo, yo mete tòl. Enben, a chak fwa Lè yo met tòl, kou yo met tòl la kisa yo fè? E pa bwa yo koupe? Enben lè yo koupe bwa, sa vle di anviwònman kòmanse ap diminye, wè, anpil pye bwa, sa, sa vle di anviwònman kòmanse, kòmanse ap diminye. Enben, lè yo koupe pye bwa sa yo, kounye a kay sa yo kisa yo fè? Yo vin ba yo, lè gen lapli, Wè, li vin ramase dlo sa ki sa l fè? E men dlo sa ou wè k vin nan galèt Gavin nan, ki vin nan Larichò, ki vin lòt kote yo, ki vin ba nou pwoblèm o nivo Gavin. Ketnè pral gade sa avè nou talè. Ebyen, nan kesyon sik de lo an, fò nou toujou bat pou n byen jere kesyon dlo yo. An tèm de kontaminasyon, dlo Bodmè a talè n pral tounen ladan l. A chak fwa lè w rive nan basen Bodmè a, fason ou pa trete dlo a, fason ou mal jere dlo a, dlo sa lè w benyen avè l, li pral ba w onivo, wè, kontaminasyon, ou pral malad, ou ka al gen bouton sou po w, ou pral gen yon pakèt lòt bagay. Tout sa antre nan kesyon jesyon dlo. Jan Mèt Marius sot di nou, chanjman klimatik lan sèke li deregle fonksyònman nòmal sezon yo. Yè te 21 mas. Se nòmalman kòmansman prentan. Yo itilize sa nan sezon yo. Men avèk prentan, se lapli, se pyebwa yo ki kòmanse ap pouse fèy yo te pèdi nan ivè la. Donk pyebwa yo kòmanse vin vèt ankò. Donk sa se peryòd kote moun yo kòmanse plante ou pral tann yon rekòt. Men tankou mèt Marius sot di w, li tou di w sa, sezon yo tèlman ap deregle parapò a jan nou menm lèzòm nou fonksyone avèk anviwònman an, nou koupe pye bwa nou mete kay. Plèn Leyogàn ki te konn fè anpil jaden nou mete kay ladan kounye a e kay nou plante, plèn Dèkay nou fè menm jan, nou retire jaden olye nou plante. Bagay pou n manje, se kay nou plante nan espas sa yo. Kote nou rele la plèn nan Pòtoprens, plèn di Kildesak, se menm bagay la nou fè. Donk sa vin fè kounya ou vin genyen yon degradasyon, jan agwonòm Francky t ap pale l, yon degradasyon nan nivo anviwònman ki fè jan anviwònman an te konn konpòte l lan, li vin pa ka konpòte l konsa ankò. nan avèk de elèv Gran Gwav nan kad komemorasyon. Jounen entènasyonal de lo. Tout moun konnen enpòtans dlo nan lavi moun e tout sa nou fè, nou fèl apati de dlo. San dlo, m ba nou garanti nou tout ki la nou pa t ap la. Donk kòm dirijan an te gentan plase mo pa l la, nòmalman nou pa dwe pran anpil tan. Se yon travay pratik nou pral fè. Donk m panse se. Yon moman favorab pou nou tout mete nou ansanm pou n al anba pou n al fè sa yo rele netwayaj pou ke nou kapab montre vre siyal la bay tout lòt moun k ap gade pou n di yo se pa sèlman al sou ban lekòl la chita aprann li ak ekri men sepandan anviwònman kote n ap viv la nou bezwen trete yo byen e se yon aktivite ki antre nan kad travay. Pwoteksyon Sivil, Komite Sitwayen e DATSIP ki se yon ògàn teknik anndan kominote a ki kwè ke fòk zòn yo pwòp e m panse maten an nou pran bodmè yon lòt lè nou pral pran yon lòt kote. Sa a se travay nou tout anndan kominote a, li pa kesyon yon sitwayen, nenpòt sitwayen men nou menm ki elèv ki konprann enpòtans pwòpte, m panse sa a nou dwe angaje nou nan batay sa a. Pou n netwaye lakay nou pou n fè lakay nou vini pi pwòp. Mèsi tout moun ki fè deplasman pou la e mèsi a chak elèv tou ki wè se yon nesesite pou n fè travay sa a e m panse nou ap jwenn siksè a se aprè. Mèsi, bon travay.